E nouvèl rubrik nan emisyon maten deba kap pase chak lendi a pati de 10 zè. Donk lendi se rubrik sa a kap kòmanse emisyon maten deba ki rele moto moto. Moto moto se yon espas ki pral pèmèt ke nou bay lapawòl donk a chofè taksi moto yo. Paske pa bliye ke Motosiklèt yo, an fèt, kòm mwen di n ke se yon gwo, se yon gwo fanmi, li se yon gwo endistri tou. Donk, gen anpil pwoblèm tou ke mèt motosiklèt yo menm y ap andire pratikman, donk, nan lari a pratikman chak jou. Jodi a pa gen moun ki konnen, an fèt, ki kantite kòb ke endistri sa li rapòte, oke, nan kesyon pyès, nan kesyon reparasyon, nan kou yon moto tou. Men tou, an fèt, jodi an, Pa gen moun ki konnen anfèt ki jan vrèman yon jèn gason donk ap viv avèk motosiklèt. Gon lòt aspè ki ase enpòtan, pou ki sa fanm yo tou pa fè taksi moto? Pou ki sa fanm yo pa fè taksi moto? Bonjou Reginald de Bahalmon, donk byenveni a lekip de Maten Deba, kòman nou ye? Bonjou Louko, bonjou tout ekip Maten Deba, bonjou tout moun k ap tande nou sou radyo Eklè, tout moun k ap swiv nou. sou rezo sosyo yo nou byen kontan ansanm avèk ou Louko avan m prezante m piske ou te fè l deja an nou bay yon klòch pou tout chofè moto nan peyi a paske prè de 10 an depi m ap travay nan sektè a nan kad òganizasyon e nou gen prè de 4 an depi nou reyisi fè problematik la antre nan medya. Sètadi, moun pa pale sèlman de motosiklèt lè gen yon aksidan oubyen lè gen yon zak malonèt ki fèt sou moto, men de plis an plis atravè travay militans ke nou fè, ebyen moun vin pale de moto e Maten Deba ki se emisyon tout peyi a vreman e m panse se sa k te manke paske Louko ou manke gen pwoblèm wi la paske chofè moto yo fè anpil jalouzi
paske gen vwa fanm gen Gen mistik yo ki pale, gen geto yo ki pale Men jodi a, mwen kontan ansanm avèk nou pou n prezante Moto Moto Donk moto moto sètadi se s on aksan, s on pwojektè ke nou pral mete sou sektè moto a E m ap raple non pa m se Reginald Balmont E s on s on angajman sitwayen ke nou pran pou nou eklere lantèn popilasyon an atravè medya yo sou pwoblematik motosiklèt la Enben, e objektif ribrik la? Objektif ribrik la, Louko, ou Ou bay plizyè deja men m pral fè yon ti kas plis presizyon paske Moto Moto a se yon espas pou chofè moto yo pou vwa yo pase. Men nou konnen nou nan Maten Deba, Maten Deba se yon espas ki fè ekilib. Moto Moto a pral yon espas tou pou chofè moto yo tande popilasyon an.
Pou chofè moto yo tande sa k ap di nan medya yo piske nou pral fòseman e sansibilize chofè moto yo sou de konpòteman ke yo dwe genyen, paske nou konnen gen anpil deriv, gen anpil endisiplin, donk atravè mikwo sa, atravè ribrik moto moto, nou pral sansibilize chofè moto, nou pral enfòme yo, nou pral fòme yo, men gon aspè ki trè zenpòtan tou, Louko, ou sot dil la, e sektè sa, son sektè ki touche, ki gon enpak, sou. Popilasyon an dan sa globalite. Piske ki kote ou rive ou pa jwenn yon moto. Nan tèt mòn yo, nan koridò yo, nan tout kote se moto. Men nou estime ke leta, pouvwa an plas yo, moun ki la pou aplike politik piblik nan peyi a, yo poko vreman konprann fenomèn nan. Donk se sak fè nou menm, olye ke nou plenyen, nou pale mal, nou prefere Limen yon balèn, sètadi nou pote kontribisyon pa nou, e se youn nan bagay ke nou pral fè tou nan espas Moto Moto a pou pèmèt ke moun yo gen plis, konprann plis bagay sou fenomèn nan. Trè byen. Donk òganizasyon paw la, asosyasyon ke w genyen an, donk li pratikman gen yon kouvèti nasyonal? Jisteman, alò, nou, nap goumen pou kouvèti nasyonal la, men REMODE, ki se Réseau de Motocyclistes pour le Développement d'Haïti, nou gen yon mouvman ki rele Motocyclistes pour Haïti tou, kote ke nou ap enplike chofè moto yo nan rezoud de pwoblèm sosyal e anviwònmantal, paske nou konnen yo anpil, yo anpil e yo gon bezwen de rekonesans tou. Donk, a se moman la, nou akse sou sa pou ke nou enplike chofè moto a travè mouvman sa ki se Motosiklis pou Ayiti. Nou travay avèk de lòt òganizasyon tankou. Plamota, e Plamota, e nou sot reyalize yon gwo sansibilizasyon avèk chofè moto yo, e pou anpeche ke e kowonaviris sa li gaye kò l. Ou konprann? Donk, se yon ekip k ap travay depi prè de dizan, e Maten Deba vreman pral pwofite de tout travay sa yo, e nou pral elaji kad la sou tout peyi a. Ok mèsi anpil Reginald Balmont bay nimewo telefòn ou paske la se sur ke chofè taksi moto yo pral rele w anfèt tout. M paka fini san m pa salye Marie Solange Israël ki se manman m ki son sipòtè de tout aktivite ke n ap fè nan sektè a e Stevenson Bellegarde e Senecal Malarico son ekip teknik k ap travay bon nimewo telefòn nan se 39 0 0 19 19 39 0 0 19 19 kote ke nou pral monte yon gwoup WhatsApp deja. moto moto e se la nou pral poze de kestyon pou ke chofè moto yo genyen de prim pou ke nou teste konesans enfomasyon ke nap difize nan nan revue la. Donk la nan espas sa nou pral poze pwoblèm sektè a tou e pwoblèm ke chofè taksi moto yo menm yap konfwonte egalman donk e enterè ke yon moun genyen pou li te kapab rantre nan biznis sa. E deja deja depi lè ou te fè anons lan louko mwen menm te fè anons lan sou rezo pam E nou gentan gen plizyè dosye la, paske nou gen Plamota ki deja bay yon konferans de près sou yon chofè taksi moto ke yo ta tire, e donk nou pral bay detay yon ti pe plis sou sa. E kon aspè kote sou linye la, m panse ki pral fè objè de konesans plis, kote ke nou pral bay de zenfòmasyon pou ke moun yo yo genyen de prim. Eske nou konnen ki kote premye fanm te monte moto an Ayiti? Bèbè. Tout sa nou pral konnen nan ribrik Moto Moto. Moto Moto, Bèbè.
Eske nou konnen ki lè motosiklèt te envante? Pa kiyès? Bèbè. Tout enfòmasyon sa yo se nan ribrik Moto Moto. Moto Moto, Bèbè.
E show sa pral move anpil. Li pral move anpil, dakò.
Mèsi anpil Reginald. Donk, madam, mesye, donk dezòmè, donk Moto Moto se nouvèl ribrik al emisyon Maten Deba. L ap pase chak lendi apati de dizè. Donk, se pratikman ribrik sa k ap kòmanse emisyon Maten Deba yo, donk chak lendi apati de dizè.